Kote manman l papa l. Li pa gen pa e pa papa l fou papa l fou yon ti nèg yo rele e ti mat yo rele sen lwi sen lwi yo rele li fou nan katye a la mache tou patou bagay papa l fou dezole An li kot manman l. li pa gen manman Kòman l fè pa gen manman l bon bon bon m pa wè manman l manman l t ale sendomeng m pa tande nouvèl li m pa tande maten m pa tande apremidi se manman l gen la li pa si te gen manman l t ap ede m akey.
Nou se Fondasyon Flora e nou konnen Fondasyon Flora se yon fondasyon ki gen objektif e pou kapab voye timoun e lekòl enben e nan premye e sòti nap gen poun fè a se 10 timoun ki nap ka pran nan pami 10 timoun yo e nou te deside poun pran yon timoun nan chak zòn e se timoun ki pi vilnerab yo e la nou twouve nou e nan yon famiy kote ke Li gen yon timoun ke nou vin repere byen ke yo gen plizyè pitit men tankou n te di nou poko gen mwayen pou n pran plizyè an menm tan pa fami. Donk jodi a nou la nou vin di moun yo bonswa kòman nou ye?
Nou va pli mal gras a Dye. Ok jènjan kòman ou ye jènjan? Ou kapab di moun yo k ap swiv ou a kòman ou rele?
Pierre-Louis Wesley. Pierre-Louis.
Wesley.
Wesley.
Pierre-Louis Wesley, ou ale lekòl deja? Oui.
Hmm, ok.
Mwen konn gen difikilte pou ale lekòl pafwa? Ah, ok. Eh, donk, ou, ou pa gen problem si tout fwa nou deside sponsorize lekòl la pou ou, pou nou peye lekòl pou ou, ou apral lekòl? Wap fè bèl mwayenn pou nou. Humm ou si wap ka fè sa yo? Ay sèl kondisyon nou gen ak ou se fè mwayenn wi si tout fwa pou nou vole nou deside vole kòl. Ok e manmi e Pierre Louis se pitit ou? Wi, pitit mwen. Oh pitit ou? Wi. E kote paran li? Kote manmanl papa l. Li pa gen pa e papa y fou papa y fou yon ti nèg yo rele e ti ma yo rele sen lwi sen lwi yo rele li fou nan katye a la mache tou pa tou oh. bagay papa y fou dezole ah bon
eh, sa vle di sèlman kap batake

E Èske ou menm tou wap kapab asime pran responsablite si tout fwa fondasyon an di wi nap edel poun voyel lekòl pou tyen kont kel ka travay lekòl la tou? Wi.
Paske yonn nan bagay ke nou di nap fè non sèlman nap ede timoun nan fòk nou tyen kont ke timoun nan kapab fè mwayenn tou li kapab travay e li renmen sa poukisa paske fondasyon poko gen anpil mwayen pou voye anpil timoun an atandan nou Nou ka voye 10 e se 10 nap gen poun voye nou gen plizyè nou gentan e pran deja e donk nou ta vle pou e moun ka pwal gade video a ki pwè pou sipòte yon tèl pwojè pou yo pa desu de sa kap fèt la pou lòt e e frè sè ki kontribiye avèk sa na pwal fè a pou yo pa desu avèk sa na pwal fè a donk e se sak fè. E li enpòtan pou ta ka pran angajman w nan sa tou. Wi, angajman m pou m pran. Gen elèv m konn peye leson pou li, m te li lekòl deja. M konn peye leson pou li. Lè m peye leson pou li, se ki nenpòt mwayèn, li pa janm fè mwayèn. Se mwayèn 8 tou sèl li toujou ban m. Lè m peye leson pou li. Awa apre m te vin gen m te vin santi m pa ka peye leson ankò te vin rate m fè mwa an sis pou trimès la.
Ah bon. M pat gen posibilite pou m te ka kontinye peye leson an. Ok ok Enben e antouka e entènot ou menm kap gade frè sè ki ta renmen sipòte toujou panse a sipòte pwochen nou dayè nou se yon fanmi nou se ayisyen nou se frè ak sè e panse E a retrouve fondasyon FC Flora poun wè sin kapab ede voye plis timoun lekòl. E pandan nap gade videyo a tou, nou pa sèlman bezwen lajan. Sa ka rive ou pa gen lajan pou bal, ou ka bay kaye, ou ka bay valiz, ou ka bay liv, tout sa yo nap resevwa yo yon fason poun kapab ede plis timoun. Anben, madam, èd fondasyon an ap bay la nan pral klè ansanm avèk ou. Paske ke fondasyon poko gen mwayen pou l bay yon èd konplè pou l di l ap pran responsablite timoun yo konplè. Men, n ap ba l yon èd a e n ap siyen ke nou peye lekòl pou timoun nan. Lekòl ke n ap voye l la, n ap fin prepare ansanm avèk li epi ok n ap di w men ki kote n ap mete li. Donk, n ap gen pou n fè n jwenn, pou n fè fè nou jwenn yon frè de 500 dola, 2000 dola pou n kapab prepare inifòm. Epi nou menm tou n ap gen pou n vini avèk valiz kaye pou timoun nan. Nou poko di liv. Men n ap travay pou sa. Sa pral depan de lòt soutyen ke nou genyen. Men avèk fon ke nou gentan gen la deja, tankou nou di nou, nou gen fon pou 10 timoun la deja. Pou sa nou gentan gen la a, donk li gentan prè pou fè sa ke nou di yo a, n ap fè yo a. Men dan laveni, si tout fwa gen lòt moun k ap vle sipòte, ebyen pa etone w, ou kapab wè pafwa nou pase vizite timoun yo. sòti ansanm avèk yo, al manje ansanm avèk yo, epi travay ansanm avèk yo tou. E paske nou panse a sa, nou genyen de jèn psikopedagòg ke nou gen tan planifye avèk yo pou nou wè kòman nou kapab akonpanye timoun yo nan travay lekòl la. Enben, tankou ou di l. Ou se responsab? Wi, West State. Sèl li menm ou gen? Non, sa, m gen lòt timoun yo pase se yon sèl timoun ke ou di ou ka pran pou mwen, se sa fè m pa, m reziyen m paske se yon sèl ou di ou ka, ou ap ka pran. Ou konprann? Enben, antouka pou moun k ap gade, si tout fwa nou vle sipòte, nou kapab kontinye sipòte. Tankou madam lan gen plizyè, men pou fondasyon an, nou poko gen ase mwayen pou n ta pran plizyè. Men si gen yon moun ki ta renmen sipòte, Nou kapab kontakte fondasyon an pou n kapab sipòte plis timoun tou pou madam lan. E si gen yon moun k ap gade videyo a tou k ta renmen sipòte dirèk, ou gen yon nimero telefòn ou moun ta kapab rele w si moun vle?

yon bon pwochen ta vle sipòte madam lan pa rapò a pwoblèm ke l ap andire yo, bon nou kapab rele l pèsonèlman, menm an deyò de fondasyon nou ka rele l si nou vle sipòte l, nou kapab sipòte l nan sans sa a. Ou menm tou ki vle sipòte fondasyon an tou, nou konnen nou kapab kontakte fondasyon an nan 42 17 40 90 e na pral gen pou n ekri nimewo entènasyonal la tou anba videyo a yon fason kèlkeswa moun nan kèlkeswa kote ke ou ye a ou vle sipòte ou kapab sipòte yon fason pou n kapab voye plis timoun al lekòl ebyen madam si gen yon mesaj ou ta renmen voye yon dènye mo se sa l ap ye. Enben, sa m ta vle di, m ap di mèsi, menm si ke m pa kò nan bay la, men jan m wè sa, m deja ladan, m ap di mèsi pou sa. Enben, ok. E jèn jan, kisa w ap di? Ou kontan pou sa? Di w. Ou kontan pou yo sipòte w pou al lekòl? Wi. Ou kontan pou fè bèl mwayèn tou, wi? Wi. Enben, ok, mèsi.